Map di yon gwo bonjou avèk chak de moun ki pral gad videyo sa la. M pap rete anpil non, jodi an samdi 13 novanb 2021. M fè videyo sa poum fè yon denonsyasyon, banm wè kilè l ye la. Banm gad kilè l ye. Li 7 è 38. Gon pakèt ti malere, malerèz nan stasyon Gonayiv la ki ap achte ti gaz yo enpi kap pran ti gaz. Mesye gen 2 cha blende. Malik nèg yo desann cha yo tire epi yo desann cha yo tire epi yo pran gaz la mesye m vle nou konnen nan matris pèp la nou sòti mesye mesye nou nan mitan pèp la e nap fon batay batay nap mennen an e pa batay kont la polis batay nap mennen an nou menm kòm polisye nou gen pou nou benefisye l yon jou sa vle di pa gen nèg ki gen pwoblèm avè nou ok nap fè djòb pa nou an nou menm nap fè travay pa nou an. E nou pa kab fè peyi a sa. Ok, nou pa kab fè peyi a sa. Paske sa nan fè a la ka gon gwo konsekans. Ou tande? Sa nan fè a ka gon gwo konsekans. Li ka min panse n desann cha nan bat moun lage moun ki pral pran sa nan men nou. Pa gen moun ki pral kanpe gade l. Ok? Map mande pou otorite yo nan leta melanje avèk otorite nan lapolis yo pou yo voye je yo sou konpòtman polisye yo. Paske gen de polisye ki ap afiche seri de konpòtman ki pa gen anyen pou l wè avèk lapolis. Pa gen anyen pou l wè a lapolis. Yon polisye w e polisye Bèlò w ye. Yon polisye e polisye Mayò w ye. Pa tann lè w nan cha a. Pa vin sible enstitisyon. Enstitisyon pa gen anyen pou l wè avèk sa n ap fè la. Yon polisye se polisye k ap travay a Ti Gabriyèl ou ye, ou nan cha. Yon polisye w ap travay a Ti Gabriyèl, ou nan cha. Ou nan cha, pa vin, pa vin, pa vin, pa vin, pa vin tann e lè w nan cha. Desann, desann tann lè w an sivil, pa angaje lapolis la nan sa. Mwen menm fè 14 an nan lapolis m toujou di sa, nou wèl 14 an pa janm efase l men ni m kite l la m pap janm goumen anfas lapolis men m konnen gen polisye riyèl maya ki nan gang m konnen gen polisye bèlè ki nan gang m konnen gen polisye site solèy ki nan ki nan gang kap travay pou ti gabriyèl e ke pa lè nou nou tou pwofite lè yo mete nou nan operasyon yo mete nou nan cha nou tonbe ap tire kout bal nan zòn pa nou yo. Kounya sa pou nou fè si n te gen grenn vre, se pa rete lè yo mete nou vin angaje enstitisyon. Lapolis son bagay pwòp e nou k ap fè afè pa nou. Kounya se pa rete tann, se pa rete tann e ke lè nou nan cha a e ke pou nou ap vin tire sou moun. E pa sa yo pou nou fè. Ok retire inifòm la polis la sou nou fè ti Gabriel ba nou zam ou konprann mwen retire inifòm la polis la sou nou pran zam nou sou bèlè pran zam nou riyèl ma pou nou wè si nou ka kole apa nan cha pou nap vini vin pou nou pwofite lè la polis voye nou pou nou fè pou nap vin fè makak nou ka kole poukisa nou pa desann. Mesye kontinye bat moun deyò a pou nou wè nan apre sak pral pase la talè. Nou tande kontinye bat moun pou nou wè. Kontinye bat moun, desann cha nap bat moun epi lèn fin bat malerèz yo nou pran gaz la ankò bann vòlè. M pap pale a la polis non. M pap m pa sa map di an m pa angajel avèk enstitisyon ki rele la polis la kem gen anpil respè. Map pale avèk polisye Ki se polisye kap travay a ti Gabriel. Map pale a polisye ki se polisye Bèlè. Map pale a polisye ki se polisye Riyèl Maya. Ki pwofite lè yap travay, ki anndan cha, depi se nan zòn ki gen nèg Jenèf, yo vin fè tenten. Nou lach. Pran zam nou, kounye a nou di bon, san e pa lapolis ki voye nou, pran zam nou vin goumen. Pou nou wè si nou ka kole. Nou tou pwofite lè nou anndan cha pou nap vin fè makak. Apa anndan cha n ka kache, n ka met pye n atè. Met pye n atè si n kapab. Antouka, otorite lapolis yo, pran pran pran responsablite nou, otorite ki nan leta pran responsablite nou, paske sa nèg yo ap fè nan stasyon Gonayiv la, de cha blende yo, talè la sa ka dejenere. E sa sèlman m ap di avèk otorite nan lapolis yo, mesye pran responsablite nou vizavi de polisye ki bezwen regle afè pa yo. On nèg ou polisye, w ap travay ak Ti Gabriyèl, on nèg ou polisye, w ap goumen E e pou gang Bèlè, pou gang Maya, pou gang nan ki gen Lanri Timas. Pran dispozisyon w kòm gang, retire inifòm lapolis la sou ou, enpi vin nan goumen. Pa tann se lè w anndan cha pou w ap vin fè makak. Pa angaje lòt polisye k pa nan afè w. Pa angaje enstitisyon an nan afè pa w, paske enstitisyon an gen ase pwoblèm li deja. Gen polisye serye, gen polisye onèt Ba yo chans yo pou yo kontinye fonksyone. Nou menm e polis yo ye ou gen foli goumen ou gen foli nan gang pran responsablite w kòm gang ok e pou fini men pa vin foure kò w nan nan enstitisyon an la ap pwofite lò anndan cha pou ap vin fè ti atak kazwèl e atak kazwèl li ye ou konnen si w pa anndan cha w pap ka desann ou konnen si w pa anndan cha w pap ka goumen. Antouka mesye pran responsablite nou tande gwo otorite yo pou evite base sa kap pase la ka bay pwoblèm sa kap pase la ka bay pwoblèm wè nèg yo bat malerèz yo nèg yo bat moun yo epi yo pran gaz la ankò antouka polisye pap fè sa. Yon polisye pa pou yon malere malerèz ap achte gaz poul bat li poul pranl. Nèg ki fè sa, ou son vòlè, ou son vòlè k gen inifòm lapolis sou ou. Antouka direktè jeneral polis la, otorite yo, pran responsablite nou, 2 cha blende n met nan stasyon Gonayiv yo, men ki zak yap fè. Ankò yon fwa moun kap pale a rele Jimmy Cherizier, pòt pawòl G9.